Demokrasi pa m nan, se pa eleksyon chak 5 an. Demokrasi pa m nan, jan m konprann li pou Ayiti, pou pèp mwen an, se pa yon kesyon de chak 5 an ou fè eleksyon, bagay, se sa. Non, demokrasi pa m nan, se dwa timoun genyen pou yo manje lè yo grangou. Demokrasi pa m nan, se dwa pou chak sitwayen nan peyi m ka deplase de yon pwen al nan yon lòt pwen san ke yo pa p enkyete l, san ke yo pa p kidnape l, san ke yo pa p touye l. Demokrasi pa m nan, se dwa pou jenn gason, jenn fanm, lè w fin etidye, ou fè efò ak vi w, ou jwenn travay. nan peyi w, ou pa jwenn yon ekip kowonpi k ap vòlè tout bagay epi al viv nan swadizan gwo peyi demokratik yo ak kòb. Nou p ap kite yo pati ankò. Si se sa k rele diktati, l ap diktati. Paske ou p ap kab vin la kòm minis, kòm direktè jeneral, ou vòlè pou w panse w prale. Oubyen pou w kite byen w la pou w panse bagay yo rilaks konsa. Fòk nou trase yon fren. Donk demokrasi pa n nan, se dwa pou nou viv tankou moun. Demokrasi pa n nan, se dwa pou nou di nou pa restavèk Etazini oubyen Lafrans. ke lè n pale nan peyi nou pale kòm moun ki granmoun lakay yo. Demokrasi se dwa nou. Si nou vle fete fèt endepandans nou, fèt tout ewo n yo, lè nou vle fò n ka fete l paske yo menm yo fè l lakay yo, yo fè l an Frans. Chak jou son fèt nasyonal, chak jou son ewo. Men nou menm yo di n nasyonalis pa alamòd ankò. Yo di w patriyotis pa alamòd ankò. pandan ke lakay yo se sa sèlman yap fè. Demokrasi pa n nan, se dwa n genyen pou n pwoteje agrikiltè n yo. Moun kap fè diri nan peyi a, fòk yo konnen se lè diri pa yo a fin vann, pou lòt sa yo vin vann. Fòk nou pwoteje yo, fò n pa aksepte konkirans delwayal kap fèt avèk sak pwodui an Ayiti. Fòk nou fè nèg yo peye kòb. Menm jan pwodui pa n pa ka al Etazini jan l vle, pa ka al Sendomeng jan l vle, pwodui pa yo pa ka vin nan peyi a tankou s on gagòt, tankou s on savann. Demokrasi pa n nan, se pou n gen yon fò zame Dayiti fò, yon gwo polis nasyonal fò ki p ap pran lòd nan men okenn blan e ki la pou asire ke Ayiti gen sekirite, estabilite. Donk, si se sa yo rele diktati, se sa k rele demokrasi.
Lòt bagay tou, lòt bagay m ta renmen w ajoute, lòt bagay m ta renmen w ajoute tou, lòt bagay m ta renmen w ajoute, lòt bagay m ta renmen w ajoute pou lòt moun k ap vini tou, e afè bagay yon blan, yon kanadyen, yon fransè pou l antre lakay ou jan l vle yo menm ou gon pakèt chema pou w fè pou al lakay yo, yo gon frè viza ke yo menm ou peye, lakay pa nou l pa ka yon jaden tou pou moun antre ladan l jan l vle tou. Osi senp ke sa. Nou ajoute sa.
An diplomasi m panse, an diplomasi m panse yo rele sa yon bagay de resiprosite yon bagay konsa. Sa vle di, m bezwen viza pou m al lakay ou,
wap wap pran viza tou pou vin lakay mwen. Lakay mwen pa yon savann. Ou pa kab di m wap kouri dèyè tout ayisyen ki etazini pa egzanp yo di a, swadizan ke ou menm ou envite yo vin lakay ou, kounye a w vle imilye yo, vle met chenn nan pye yo, ou di yo fout yo deyò nan peyi pa w la, kounye a w pran èpòt pa m nan, ou rantre ak sa w vle, avyon w vle, nou pa menm kab mande w kiyès ou ye kote w prale. Li pa ta kab konsa. Donk ou mèt di jèn demwazèl sa a, li mèt kwè l klè, se pa pou gen yon diktati touye moun bagay non. Dwa fondamantal tout moun respekte. Men nou menm tou n ap gen yon peyi ki respekte tèt li e ap gen lalwa tou pou tout moun respekte. Nòmalman, diktati a tou se, se, demokrasi a menm se, se diktati an pati ki dènye paske se, se, se fè respekte lwa, se fè respekte dwa moun se, se sa ki demokrasi a nòmalman. Men, men kesyon pa m nan, Kòmandan Guy Philippe, mwen menm kòm jèn, an patikilye laj mwen pèmèt mwen viv on pati de 2004 la. M sonje nan peryòd ki pral mennen 2004 la, Mwen te lekòl lise Pyè Estachid Daniel Filole, mwen t ap fè twazyèm segondè, men nan lakou kote m te rete, mwen te rete pami yon gwoup etidyan. Gwoup etidyan sa yo maten, midi, swa se kesyon manifestasyon ki te konn pale nan zòrèy mwen. M te konn ap poze kesyon, m te konn ap aprann, sa fè m te vin konprann de politik. Mwen vin konprann ke 2004 la ke yap pale yo vle mete fado a sou do la, tipikman moun ki gen tò ladann li rele Jean Bertrand Aristide paske Jean Bertrand Aristide de 90 lè lap pote yon mesaj nan Sen Jan Bosko gon ekip politisyen kal dèyèl kòm prèt katolik ki di vin reprezante nou pou nou goumen pou nou chanje Ayiti paske se aprè yo voye Divalye ale an 86. Mesye ki tap voye, mesye dam ki tap voye Duvalier ale yo tèlman yo paka kanpe pou yo fon revolisyon pou yo pèmèt Ayiti sòti nan sa li la yo divize aprè yo fin voye Duvalier ale. Sa vle di 7 fevriye 86 yo voye Duvalier ale, depi apati de 8 fevriye yo gentan divize. Se sak pral vin ba nou Henri Namphy, Prosper Avril, Leslie François Manigat,

Men Aristide son nèg depi an patan ki pa respekte sal gen sal sal sal mol paske gwoup politik alepòk yo yo te antann yo yo di yo bezwen retire Ayiti nan sal ye la yap fon antant politik moun ki prezidan nan eleksyon an pou swivan imedyal yo ap premye minis apati de 7 fevriye 91 Aristide gentan pa respekte lwa sa. L al chache Rene Garcia Preval ke moun pat konnen ditou nan kesyon politik la, li vin enpoze l kòm premye minis. Sa vin rann ke gen stabiblite politik, lame, on gwoup nan lame, yo ba l koudeta. Lè l ale an egzil, madam mesye, li kenbe tout ekonomi peyi a. Malgre nan li an egzil, se li ki gen kontwòl ekonomi peyi a. Li kreye tout sa k gen kòm strateji pou l retounen la. Ou sot di sa la deja. An out 1994, ti chinwa k sot pase pami 9 prezidan vwayou sa yo, li te la a, li siyen akò tripati ki gen ladan yo pou mennen moun vin siye sispann. Madan mesye pèp ayisyen, ann aprann sa a. Nou te gen anviwon 7 mil sòlda an 1994. Aristide vin ak 23 mil Marines vin imilye yo. Mwen nou konnen ke yo pa t bon. Nou konnen te gen milis antre yo. Nou konnen ke yo yo te politize yon pati nan lame a. Nou konn sa. Men se pa rezon pou te kraze l. Yon moun ki te renmen peyi w, ou ta ou ta pito refòme l. Ebyen madam mesye, nou vin tonbe nan 2004. Se an 2000, lè Aristide trèt OPL, yo vin divize. Popeyèl yo vin fè fanmi lavalas. Men m pa kon, m ap chèche konnen, paske m ap, m ap di jèn parèy mwen yo, ann al gad, ann fon ti li istwa nou. Ann eseye konprann an pati, lè n ap fè yon revolisyon, lè nou bezwen chanje sistèm pou nou konprann nan ki batay ke nou antre. Paske, lè Aristide vin ap kraze peyi a, Aristide vin fè alyans a gang. Videyo yo sou rezo a la a.

Mwen menm sim te nan plas kòmandan Guy Philippe 2004 pa pa gon moun ki tap pi devan pasem nan 2004 paske mwen menm abityèlman mwen renmen goumen pou pi fèb yo kounya an nou vin an 2026 madam mesye genyen Joslèm Privert malerezman ki se parenn pwomosyon graduasyonm lèm tap gradye nan syans ekonomi Gonayiv an 2014. M panse son gwo fado Bondye lage sou dom pou efòm fè nan etid mwen son kriminèl konsa ki pa renmn gradyasyon bon se pa mwen ki te chèf pwomosyon an chèf pwomosyon a reponn kesyon sa li gen 47 an nan administrasyon piblik la li sòti kòm peti pèsonèl nan dgi pou li rive direktè jeneral dgi li vin li minis finans li minis enteryè Li sòti li vin senatè. Sòti l sot senatè li vin prezidan de la repiblik. Jodi a la pèp la ou konn on gwoup moun m pap di pèp la eskize on gwoup moun ap goumen madam mesye malerezman kòmandan tounen n ap toujou ka fè rale a lè l revoute lè l revoute n ap pote l kesyon. Sa w ap di a la sa w ap di a sou Rene Garcia Preval E banm pase la paske pa bliye nou menm nou gen achiv yo menn. Wi enteres enpòtan. Sa li sou ok tres enpòtan pou ou pa pase yo gen anpil anba live la la yo anndan yo se se makoklen yo ye masigwèl yo ye yo anba live la pou yo ka di e manti paske pou kapab de bank achiv ann tande men achiv yo ann ale. Lòj prezidan Preval paske lè misye monte premye bagay misye fè. Toujou fè elòj prezidan Preval paske lè misye monte premye bagay misye fè misye entèdi revoke okenn moun delege depatmantal non avèk rezon delege delege depatmantal se yon bagay prezidan nonmen e bagay ki reprezante prezidan wi misye refize rechanje yon delege depatmantal pandan 5 an mandal la misye di lon moun. Kanpe la.
Ok. Se paske l te bon pou li. Ebyen men kote l mete peyi a li menm. Vwala. Nan pa revoke l la men kote l mete l jiskaske yo tiye prezidan. Men kote l vin mete kounye a. An n pati. Kontinye. Kòmandan voye voye request Bertho. Kòmandan ap voye flè. Papa boom monchè anpil respè pou ou ou ede m fè egzèsis sa malerezman mwen mwen pat ka fè. Paske nou pa gen rezon si nou bezwen chanje yon peyi pou nou vin nan choute sou moun pou n ap di rale pye yo mete pa nou. Se pa sa nou bezwen. Nou bezwen yon peyi vivab. Yon peyi kote nou tout ka viv, nou tout gen menm dwa. M pral ba nou yon bagay ki trè senp. Pèp ayisyen an pa mande mesye yo twòp bagay non. Ou wè nan moman la yo mande ti kal sekirite. Yon ekip ki pran plezi madam mesye touye moun pou yo fè kapital politik. Bèto, gad yon bagay ki pase Kenskòf. Mesye yo te gen te gen tout stòk dra yo disponib wi.

E wap wè machin polis pnh a yo fè nan yon manyè pou yo pran tout liy nan nèt tankou m ta vle di w se yon bagay ki gentan tou monte tout bagay gentan byen monte. Kounye a yon moun pral di m sa se koensidans kòman l koensidans lan? Ou konn sa k grav ankò ki endiye m kòm pèp kote m chita a kòm jèn gason ki endiye m yon direktè jeneral lapolis ki dwe garanti sekirite moun li menm kesyon jounalis li li pa sou reponn ou wè se yon sipèsta ou wè se yon mannken ou wè se yon nèg k ap fè defile tèlman l santi l konfòtab Wap gade gwo polisye. An ale. Gwo polisye madam mesye ki sispèk se manti misye ap bay pou sa fè polisye a mal. Pase pou mwen mwen. Papa bon map ba w achiv lan. Papa bon map frape l kòrèk.
Ke nou kouvri yo, yo toujou gen polisye ladan yo e depi kilè moun kenscoff ka pab temwanye ke toujou gen blende kenscoff, toujou gen polisye, toujou gen ekip e se. Kanpe la, kanpe la, kanpe la, kanpe la. Bon kounya kote polisye sa yo te ye lè popilasyon pou gentan tiye tout moun sa yo toujou gen blende kote kote polisye sa yo ye.
Epi pou bandi an moutro ke li an konivans avèk leta nan demen si Dye vle lòt la li menm li fè w pè li debouche 6 doum zam mwen menm mwen toujou gen pozisyon sa pou m di si leta ayisyen premye minis la ki se chèf CSPN nan te vle garanti sekirite popilasyon l t ap fè yon sèl bagay, li t ap bloke pò ak ayopò epi l t ap mete anbago zam sou peyi Dayiti se sèlman leta k ka fè zam antre epi sa w tande a la nan yon mwa gang nan t ap afebli paske l pa t ap ka jwenn minisyon vin jwenn ni lè nou fwe zo nan kalalou nou konnen se sektè prive a menm k ap antre zam ak bal e premye minis la pa gen enterè pou l kontrekare sektè sa paske se pou sektè sa ke lap travay li pèmèt ke li moutre ke li pa vle fè sa epi pèp ayisyen entènèt la pèmèt ke nou paka fè entèvyou a jan nou te vle fèl la san pou san avèk kòmandan Guy Philippe paske mwen menm kesyon m nan se aprè rale ke m tap poze l e erezman m te gentan poze l yon kesyon mwen panse sa k enpòtan se fòk nou Eseye ka idantifye vrè ènmi nou. Jodi a la janm toujou di l sou youtube. Pèp ayisyen nou gen yon sèl ènmi ki se oligak kowonpi yo. N ap mande Kòmandan Guy Philippe revoye ti flè a pou nou. Revoye l pou nou tanpri, tanpri, paske li trè enpòtan. Alò n ap anonse nou ke, n ap anonse Ralph Lavoie, non ou pa friz, pa gen foulay menm, ou kòrèk la mentnan Senatè.

Mwen w bay yon swag ki move papa avle di wap bagay wap bagay. Ou konnen m gen senatè pou m resevwa m gen senatè oral pou m resevwa fò m mete m yon jan ou konprann mwen respekte onorab m respekte onorab jisteman alò byenvini ankò yn fwa brother. M salye yo m salye yo ankò m salye papa Bonm show ankò yn fwa e m salye Guerby e yon nan bagay ke map di nou mesye Lotre jou nan yon bagay kem te di nan live la mte di nou bandi yo ap fè panse pou yo pran Cap-Haïtien anpil moun te panse se blag nou wè pat nèg gen nou wè pat nèg gen pil zanno pil fring fring nan li sèmante sou lavil li sèmante sou lavil li di ekri sa li di a li di metel yon kote paske kelkeswa peyi yon tranzisyon vle mete an otaj depi gon pati nan peyi a ki bon li pa avantaj li paske pati ki bon an ka koz Lòt pati ki pa bon yo soulve. Donk, pou li toujou rete dwat, pou li toujou rete ap souse peyi a, fòk tout peyi a an otaj. Nèt. Fòk tout peyi nan kawo. Fòk tout peyi a nan kawo. Yo pap janm aksepte Kap Ayisyen bon, paske moun Pòtoprens pral di konsa, men yo Kap bon la. Tout moun pral ap kouri al Okap. Fò yo mete pèp la nan pozisyon pou pèp la yon kote la, pou y ap tiye l lè yo vle, pou y ap maltrete l lè yo vle, pou y ap souse peyi a, pou kominote entènasyonal wè ke peyi a pa gen solisyon. Depi yo, gade depi depi moun Okap, depi moun Okap pa leve kanpe, depi non sèlman, pa sèlman moun Okap non depi moun tout zòn kot yap pran yo, moun Pòtoprens yo pa leve kanpe nèg yap met peyi a an otaj nèt, nèg ap fin a peyi a. Paske sa yo fè la Bertho yo fèl twò klè. Yo fèl twò klè. Nèg yo se yo menm ki, se yo k tiye moun yo.

Yo entansifye l, yo peze sou manèt lan, jisteman. E se la pou ke jèn yo konprann vreman nesesite ki genyen jodi an pou nou libere pwòp tèt nou, paske delivrans lan nan pla men nou. Paske pa bliye, mesye yo, gon bagay pou n konnen, fòk chak grenn moun konn konprann sa a, tranzisyon pa janm pot anyen. Mesye yo fè katran sen mwa, ekoute, mwen menm, pèmèt mwen fè sa, Ralph, pandan kèlke, e pandan de twa minit. M vreman dezole. Alò ankò yon fwa m salye tout moun ki prezan ansanm avè nou. An atandan kòmandan Guy Philippe monte. Ekoute. Mesye sa yo ki la a, yo fè 5 an Mateli a, yo ap kraze peyi a. An 2015, Mateli manifeste volonte pou l monte, pou l mete, pou l mete, pou l fè eleksyon, òganize eleksyon. Yo, yo òga, yo aranje yo, yo rantre nan eleksyon an. Jovenel Moïse fè kanpay. E, e premye tou eleksyon fèt, rezilta bay. Jovenel Moïse an premye, Jude Celestin dezyèm. Nèg yo di eleksyon pa bon. Yo chita avèk Jude Celestin yo di Jude Celestin fè retrè. Jude ki son kapon, malerezman se sektè sa ki finanse l, li fè retrè. Li pa aksepte pou l al nan dezyèm tou avèk Jovenel Moïse. Pa konsekan, si tout nèg sa te met tèt yo ansanm yo gonfle kò yo dèyè Jude Celestin, Jude Celestin t ap genyen Jovenel. Men kòm se pa Ayiti k nan tèt yo, se pòch yo, se enterè yo, youn pa fè lòt konfyans, s on ekip ti vòlò yo ye. Yo batay. M raple mwen se t an septanbre 2015, se te 22 septanbre 2015, nèg yo fè youn nan pi gwo manifestasyon vyolan k ap bouyi. Mwen nan Dèlma 91, m pa janm bliye sa. Mwen bezwen desann Dèlma 19, m pa wè kote m pral pase. Mwen m se nèg andeyò pitit peyizan m pa vin pòtoprens lontan sa vle di ke m pa abitye avèk manifestasyon gen de gwo bagay m pa abitye ok enben jisteman lè bagay la ap bouyi prèt lan gentan rive devan 91 mateli avèk ekip li pase prezidan CEP an lòd yo anile eleksyon an menm kote an tout rara fanm nan mitan nèg yo ap gouye sou dèlma a yo ap pran plezi yo di yo fè viktwa radyo e tele zenit radyo e tele zenit. Zenith FM Très matinal Jounalis yo mande anraje mesye Lè sa Louko te ladanl tou wi Louko te la wi flannè Louko te la wi flannè Ou te la Yeah Nou tout te la
Mesye nèg yo fout kraze eleksyon sou Mateli Privè kòm prezidan asanble nasyonal a lepòk prezidan sena de la repiblik Nèg yo deside eleksyon kraze Mateli paka òganize eleksyon Enben Mateli gentan sou wout negosyasyon pou ke nèg yo pran pouvwa a. Kòman yo fè l? Yo gentan antann yo. Yo di konstitisyon an pèmèt ke lè sitiyasyon konplike konsa, depi sena la, depi chanm depite a la, y ap reyini pou yo fon bagay ki rele eleksyon o segond degre nan sena a, kote ke tout chanm nan pral reyini pou ke yo vote yon moun kòm. pou yo vote gen de moun ka vini gen moun ki sou sosye sivil kapab voye ki pou vin kandida nan palman an alepòk lè 7 fevriye pral rive nèg yo mèt di nou nan 6 fevriye epi Edga Leblan fils desann anba a nan sena de la repiblik la Joslèm Privè kandida pou pòs prezidan pwovizwa. Kali te prezan, Kali te konnen istwa sa, Kali ki sou ekran ansanm avè nou la. Okey, enben nèg yo òganize eleksyon an, premye tou fèt, nèg yo fè senkant senkant, sa vle di ke mèt di se 32 senatè, yo fè senkant senkant natirèlman. Kounye a gen yon dezyèm tou ki anonse, menm kote an, depi se oligak nan Petyonvil mesye, yo pran direksyon bank santral, m ap di w sa trè byen, bank papa bonm, mesye ki la, tout moun k ap tande la, bank santral pa fèmen jou sa. Tout moun kapab temwanye sa, Bank Santral p ap fèmen jou sa. Machin gwo figi Dimitri Vorbe te prezan anba a, tout nèg yo t anba a nan machin yo deyò, tout nèg yo t anba a nan machin yo deyò, tout nèg yo t anba a nan machin yo.

Nou salye tout moun yo sou volèm pa konn sak pase alò m gen 2 pi gwo ekspè nan tiktok 2 ayisyen ki pi popilè sou tiktok ansanm avè mwen vwala alò
jisteman alò jou sa mesye nap pale nou nou rive 7 fevriye 2016 nou 6 fevriye 2016 e nan la sware eleksyon fèt alò eleksyon ap pandan eleksyon ap demare tou lè 2 mesye yo gen menm kantite vwa e joslèm privè e pi edgalou blanfis Menm kote a gon uiklo ki bay, m pa konn si nou konprann sa uiklo sa vle di kon reyinyon an prive ok menm kote a reyinyon sa mesye nèg pase se kout telefòn yo di entèl nan bouda machin ou an sekirite w ap resevwa yon bout sak lajan k ap distribye deyò a mesye se kout telefòn nèg ap resevwa yo di ok se lajan k ap lajan kach. Ke ap remèt nèg yo. Epi nèg yo retounen, yo rebalanse seyans lan, Privè eli a linanimite nan Sena a. A linanimite, tout senatè nèt vote pou Privè. Edga, Edga Leblanc Fils pèdi eleksyon an paske Privè gen Dimitri Vorbe dèyè l. Li gen lèzoligak tou pwisan dèyè l. Fò n di l! Nou pa gon pwoblèm avèk de nèg ki nan sektè prive. Pa gon peyi ki devlope san dè zòm e dè zòm dafè, dè envestisè. Men jisteman, lò gen de visye politik, de ti visye politik k ap chèche manje, de nèg ki grangou, paske pa bliye, yon nèg ki grangou kapasite de refleksyon l limite. Malerezman lè nèg sa tonbe nan politik mesye se li k pral pran desizyon nan non w kòm jèn gason mesye. Ralph sou mute. E se plis ke grav mesye. Ebyen se nèg sa yo ki eli Joslèm Privè o second degre nan eleksyon second degre nan sena a. Pa gen pwoblèm. Nan maten ki te 7 fevriye 2016 Pa janm bliye sa, foto yo la nou ka prouve w yo. Ekoute. Mesye nèg yo rantre nan Palazona m gade m wè avèk sant kawoutchou nèg yo sal mesye! Yo debake Palazonal Assad Volcy tout nèg yo nèt menm den yo se menm den yo se kas kawoutchou paske yo fèk sot nan lari a yo sot boule kawoutchou jisteman paske se menm kadav sa yo ki vin sou moun la mesye! Come on man! Ekoute! Yo rantre anndan mesye! Privè, m gade m wè Privè nan palè nasyonal. Mateli ramase tout bataklan l, l ale. Privè enstale 7 fevriye 2016 kòm prezidan pwovizwa. Pou li, li gen yon misyon byen espesifik, òganize lèzeleksyon. Pandan 120 jou, pase konstitisyon an trase l. Se yo ki te ekri l wi. Yo mete l menm pou yo òganize eleksyon nan 120 jou. Yo oule kò yo. Yo pete koken antre yo. Yo di yo pral siyen akò prive depase 120 jou a. Kounye a, apati de 120 jou a, kounye a li di l pral mete pwosès elektoral lan sou pye. Yo di yo pral reevalye. Nan reevalyasyon yo, yo di fòk yo kraze CEP ke Martelly te monte a. Yo di paske CEP sa ap refè eleksyon an pou Jovenel genyen. Jovenel Moïse menm kòm ti landeng, li stil an pwovens, l ap fè kanpay. Li vin fè 22 mwa kanpay. Enben Privè òganize eleksyon an avèk Asad Volcy, Moïse Jean Charles nan ministè afè sosyal. Youri Latortue gen ministè. Tout ekip nèg yo nèt ou konnen lè Prevalis, lè Lavalas tout nan pouvwa a. Kounye a phtk Martelly rantre lakay li. Pandan Privè o pouvwa, Martelly pa boule yon grenn kawoutchou nan Pòtoprens. Ekip phtk pa boule yon grenn kawoutchou nan Pòtoprens. Ekip Jovenel pa janm manifes, pa janm denonse pwosès elektoral. Jovenel kite nèg yo òganize eleksyon yo, li menm lap fè kanpay avèk lap pale avèk pèp la. Lap vann pèp la pwojèl. Enben mesye ekoute. Privè òganize eleksyon an. Òganize eleksyon an. Òganize eleksyon an. Òganize eleksyon an. Atout Jovenel genyen l pandan ke yo k fè òganize l pou moun tou wi mesye. Yo fè leta pèdi plis pase yon senkantèn de milyon de dola ameriken. Yo vin fè leta gaspiye yon lòt 55 milyon dola ameriken ankò. Sa vle di ke nan pre-eleksyon 2015-2016, leta gaspiye plis pase 100 milyon de dola ameriken. Se peyi an k pèdi l. Se peyi an k pèdi l mesye. Men se de verite ki la a, fò nou di l.
Ok! Jisteman. Eskize m wi si ke m mande mande yon mosyon It's ok, it's ok, ou mèt avanse. Majorite
eleksyon k fèt an Ayiti, se toujou oligat yo k fè l, se yo menm ki prepare l, se yo menm ki byen finanse l. Justement, nou konn nou konn tout pati sa. Paske majorite majorite fwa yo, kès leta pa gen kòb pou yo fè pou yo fè eleksyon. Non lajan sa se soti nan kès leta. Paske pa bliye, lè Privè monte kòm prezidan pwovizwa, Te rete 33 milyon dola meriken Petrocaribe. E Mateli te kite yon pakèt lajan. E m, chif la m ka vin avè l pou ou. M ka chèche pou m vin avè l. M ka ba w kantite kòb ke Mateli te kite nan kès leta alepòk. Te gen lajan. Ok? Mateli te kite kòb. Apa de 33 milyon dola meriken. Okontrè, lè nèg sa yo fèk rive, 33 milyon dola meriken ti rès monnen Petrocaribe a, Privert ke pran li depatcha l bout pa bout avèk ekip li, mande yo kisa fè yo ansanm avè l yo pa ka ba w eksplikasyon. Ok? Men mentnan mesye, Jovenel eli, li prete sèman 7 fevriye 2017. 2017 yeah. Jovenel prete sèman. Sa vle di nèg yo nan lari, yo pa opouvwa. Mesye 3 mwa aprè, menm gwoup nèg ki te sou pouvwa an 2016 la, yo gentan pran lari a, Moïse Jean Charles sòti yon dokiman, li di l konstate les 17 faux pas de Jovenel Moïse. A pati de 3 mwa wi mesye! Nan dokiman l lan li di w konsa ke Jovenel son enkonpetan, son raketè. 3 mwa selman sou pouvwa. 3 mwa selman sou pouvwa.
Misye pa kapab. Nan direksyon l pral la peyi a pap bon pou nou. Guys tapote guys tapote live la se bon koze kap pale tapote live la pataje. 3 mwa li di Jovenel Moïse enkonpetan. Misye pa kapab. Nan direksyon l pral la peyi a pap bon pou nou. Il fo ke nou menm antanke la klas politik tradisyonèl nou pran desten peyi nou an men. Mezanmi! Apati de 3 mwa sa okap komanse boule. Fo moun okap temwanye l. Okap kòmanse kraze. Pòtoprens se dife! De twa mwa sa mesye, jiska 7 fevriye, alò jiska 6, 7 jiyè 2021, nèg yo fout prezidan 12 bal anndan chanm lakay li. Se yo k touye l! Se yo k fout touye prezidan an! Nèg yo fout nou peyi lòk pandan 4 mwa mesye! Fè timoun pa al lekòl, pandan ke pitit pa yo it Etazini, Lafrans, Kanada mesye! Se mechanste mèt la! Pitit pa yo aletranje! Se malonèt!
Beto, èske èske gon bagay nou ka fè, èske nou pa ka pote yon solisyon? Wi nou ka pote yon solisyon.
Live sa la mesye, live sa la mesye, le monde entier ap gade nou, tout jenès la konekte, tout ayisyen konekte, èske nou pa gon bagay nou ka lanse la mesye pou nou kanpe bagay krim nan? Oubyen èske chak jou nap vin, èske nap vin kriye, èske nap vin, tan mwen pa baw mouche w, Eske nap vin kriye chak jou la nap vin pale chak jou eske nou paka lans on batay la lans on batay epi nou pran nèg yo la nan ti mamit epi nou retire bagay nan men yo. Papa pou map ba ou li trè enpòtan poum reponn kesyon Ralph lan mèsi anpil Ralph pou bèl kesyon sa alò Ralph li dimil fwa pi fasil ke tout lòt tan k pase yo se pou la premyè fwa nan tout istwa ke sistèm nan vilnerab nan nivo sa Sistèm nan itilize tout zèl kat li yo, yo friz nan men l mentnan. Mesye yo pran pouvwa depi le 20 jiyè 2021, swa 13 jou apre asasina prezidan Jovenel Moïse ke yo touye. 20 jiyè 2026 fè nèg yo egzakteman 5 lane o pouvwa. Pandan ke yo pat vle prezidan fè 5 lane o pouvwa li menm. Depi sou 4 an yo mande l pouvwa. yo konbat li li pa vle bay pouvwa yo touyel paske fòm dil trè byen pandan nap pale de dèzòm dafè dè zoligak byen si se yo k finansel plis pase yon ventèn de milyon dola meriken pou tiye prezidan an li klè kòb sa nou konn kiyès ki genl ayiti mwen pa genyenl kouzenm pa genyenl kouzen ralph pa genyenl ekoute men ekoute map diw sa trè byen dan tou lè peyi di mond la politik donn leton Nan politik la mesye, se moun ki ladan l lan ki bay peyi ki bay peyi a direksyon. Se moun ki ladan l lan ki deside si vyolans ap fèt. Se moun ki ladan l lan ki deside si ke ebyen jisteman si n ap fè krim. Ekoute, m te pran egzanp lan dènyèman. Nan peyi Lawisi, te genyen dè zoligak ris, dè mafya ris, nou pa ka pa, nou pa ka, se n al verifye n ap jwenn istwa sa mesye. Se bagay ki reyèl. Se nèg ki te tou pwisan. Avèk arive prezidan Vladimir Putin o pouvwa, lè misye rive l gade l wè li pran nan petren. Larisi antrave, pèp la pòv, y ap souse pèp la pandan peyi an rich. Kisa misye fè? Paske pa bliye, biznismann nan se kapitalis ke l ye. Yo pa janm gen lòt konpòteman. Se pwofi, se avantaj, se lajan. Yo pa gen pitye yo menm. Men gen yon sèl bagay ki kapab fè yo frennen. Se Leta, se pouvwa politik lan. Ekoute egzanp lan klè, papa bonbon an Etazini m Etazini. Eleksyon fèt isit Ozetazinilamerik. Elon Musk, bilyonè number one nan, te se premye sipòtè Prezidan Donald Trump. Ekoute, apre sa w pa wè koken pete, Prezidan Trump di gade fon ti ralanti. Sa k pase? Gen de gwo avantaj kèlkepar li te vize. Men kèlkepar yo wè ke. Se enterè Etazini Damerik ki an premye. Se la grand puisans mondyal. Se pa enterè ou menm kòmsi m ta di ou te bay sipò. Apre sa koken pete. Men finalman, sa Elon Musk fè? Eske l kraze? Eske l brize? Non. Leta di w poze. Depi w pa vle poze, leta federal ap fè w poze. Ou gen lajan, men w pa pi puisan, ou pa rich ke leta, paske leta e boujwa. Ok ou gen lajan pase pase gon grenn sitwayen nan mond lan ou se number one men ou pa gen lajan k pase Lèzetazini Damerik li klè ou gen kòb Bat bravo pou tèt ou bat bravo bat bravo pou tèt ou bat bravo pou tèt ou sa son egzanp jisteman sa son egzanp gwo sa se youn nan pi bèl egzanp ou pran pandan nou ap fè deba son fason pou m di w ke
Reginald Boulos li pi di li pi fasil pou ta chita pale avèk Bidjo Akra Meuse de nèg ke w konnen ki fè peyi an mal olye ke w jwenn yon antant Avèk avèk enègimèn politik sa yo. Leta wi.
Avèk non pa tete leta se nou leta se nou leta pran an otaj pa de kidnapè leta se nou kòm ayisyen leta se nou ok moun ki nan tèt leta nou rele yo dirijan etatik lè nou gon jisteman pa egzanp fizeme li se li se jisteman fizeme se number one ou rele l bat bravo pou tèt ou non jisteman On pakèt bon nèg a mikwo la yo se yo pa ka lè yo di sa yo bèbè yo pa konprann non on pakèt bon nèg tou sòt wi ou tande yo nan radyo ou mèt bat bravo pou tèt ou
sa yo se peyi nèg ki al wi ou mèt nan ale an kontinye. Jisteman enben moun ki nan tèt leta a se premye sitwayen pa egzanp prezidan Jovenel Moïse se chèf de leta le prezidan de la repiblik enben jisteman. Lè ou bezwen, lè oligak lan oubyen sektè prive a jisteman santi ke fò l piye, fò l fon seri de bagay, se politisyen yo, nèg ki nan pouvwa a ki pou di misye gade, poze, tempo, relax, ou pa ka pwisan ke leta, ou pa ka pwisan ke leta, e la prèv, konprann byen, Prezidan Donald Trump monte le 20 janvye 2025. ap tande bi li fin prete sèman kèlke minit aprè li pran desizyon politik li chanje tout done politik yo isit Ozetazini Damerik li monte kèlke zè aprè li pran desizyon politik lemonn antye santi ke yo panike sa vle di ke li gen yon enpak desizyon politik ke prezidan Donald Trump pran li gen yon enpak sou lavi chak grenn ameriken nan mond lan. ke l te pozitif, ke l te negatif. Ekoute, nan peyi Dayiti, politisyen yo, nèg klas politik la, pa egzanp, moun yo rele chèf de pati politik, yo se dè ajan pou sistèm nan, dè eleman kle.